Sa vle di ke ou paka gen yon leta. Mesye, nèg yo pran Turgeau. Turgeau wi Guerrier. M pase Turgeau yè, m anvi kriye nan machin nan wi. Pou m wè sa yo fè Turgeau yè. Vye fatra, bagay nan lari, sanble nan valiz yo fatra a te ye. Lage fatra, vire bagay moun tèt anba man. Oh, enben finalman, men sa n ap fè, sa n ap fè avèk peyi sa la finalman? Se paske leta a p ap sanksyone yo. Leta a nan tete lang avè yo. Inivèsite. lekòl, legliz se se sanktyè yo ye. Menm menm peyi an eta de gè yo kote ki gen gwo lagè yo entèdi pou nèg ki nan lè yo kap lage wòkèt etsetera depi yo rive sou lekòl, lopital 3 èl sa yo, legliz menm nan anviwònman menm si ta gen bandi e yap chèche a. Poutèt anviwònman ke l ye a, yo oblije bat pou yo pran yon lòt fason paske pou pwoteje lekòl. Li di otomatikman paran an fin mennen pitit la lekòl. Si se a midi timoun nan ap lage, se a inè l ap lage. Senkè dòlòj sa yo dwe trankil nan lespri paran an wi. Depi l konn timoun nan gentan andan lekòl la wi. Li di se pi gwo chòk psikolojik yon timoun ka pran. lè l pa an sekirite anndan lekòl li? Oditè lan di, Menm timoun sa yo manipile nan lari a, pase l di gen anpil ladan yo se manipile yo manipile yo. E yo yo ou ka etone wè dè pwofesè k nan dè mouvman politik mete timoun sa yo nan lari. Li di, Men gen ladan yo k tou k gen dwa pa elèv. Li di, Konbyen fòtil de tan pou yon paran, pou yon moun achte yon inifòm pou l fè fon inifòm pou li lè l pral fè yon dezòd? Li di yo te gen dwa antre nan lekòl tou yo tire lòt timoun wi. Wi e sa l di la. Li di se pou yon bagay pou nou menm nan Radyo Karayib kòm se yon radyo miroir de la société fò nou entèpele konsyans lapolis nasyonal devan sa k fèt yè a. Pasivite lapolis nasyonal. Kòman fè yo rache baryè kanado, yo mete Turgeau tèt anba, y al nan lekòl Senjan ki lekòl sa ankò, y al fè menm dega a. Yo vòlò telefòn pwofesè, yo vòlè telefòn moun andan administrasyon an, pa gon moun ki arete. Li di, fòk nou prete fokis sou sa, lekòl se pi bon andwa depi timoun nan ye paran an konnen gen de bagay ki pa ka rive pitit li. On bann swadizan, bon m pa konnen si se si tout se elèv, paske jodi a fòk nou pran anpil prekosyon, anpil prekosyon zanmi oditè. Marengwen ap vole tout kote. Ou wè rezo sosyo tout nèg se jounalis. Se menm menm bagay marengwen kap vole a. Li se jounalis, li pa fè refleksyon sou sosyete, li pa fè refleksyon sou lavi chè, epi li pa gen li pa gen kapasite sa a tou pou li ta fon refleksyon sou konsekans bès dola fas a goud, eske l pwovizwa, eske eske l akoutèm, alon li pa gen bagaj, li pa gen matyè griz ase pou l fè sa. Men, la ni pran nan yon moun. yon moun ba l yon ti kòb pa anba, di l m gon pwoblèm a entèl la, e kraze dèyè l pou mwen. Ou wè, ou wè s on moun ki vin depatcha yon moun. Donk, nan menm afè etidyan an, m te di l avan yè, e m te wè gen voye pye k fèt. Voye pye, mwen m pa pale pou m fè ankenn moun plezi mwen menm, lè m pale m konn sa m di. Pase m te wè yon nèg devan yon kamera k ap ba yon entèvyou kòm etidyan, e nèg lakay mwen l ye, m konnen nonm sa a, Ki peripesi l te gen lè l ap fè mwayen 2? Yo te di nan mwayen 2 al rantre isit se nan bagay chimerik li rantre, m wè l ap pale nan non etidyan. M pa ka tolere yon radòt konsa. Sa vle di marengwen ap vole sou nou. Nan menm afè elèv lekòl sa, fòk nou pran anpil prekosyon zanmi oditè, avèk moun ki gen inifòm lise sou do yo pou nou panse se elèv yo ye vre. Pi fò ladan yo manipile. Pi fò ladan yo se de moun yo voye an misyon. Donk, devan sitiyasyon nou ye jodi a, Mwen m di li inakseptab. Si on elèv pa jwenn pwofesè, ou pa dwe kite bourik lan pou ap bat sak pay la. Ou pa dwe kite kadav la epi pou ap kriye bò sèkèy lan. Ou pa jwenn pwofesè, ou pral nan biwo Ajenò Kadè? Ou pral konn kote l konchte? Kòm m tande ministè sa a, on ministè konbe tèt? Konbe biwo l gen? Men gon kote n ap jwenn kot Ajenò ye. Se pou n al kot Ajenò pou n di Ajenò, ou te di ke w ap peye tout pwofesè. Pou lekòl la ouvri, men pwofesè yo pa vin travay. Kanpe devan! Kanpe devan antre l lan! Kanpe voye siyal lan devan anèks ministè edikasyon nasyonal lan! Al voye siyal lan la! Nou gen anpil lòt kote n ka voye siyal lan. Al voye siyal lan devan OPC. Pase se dènye jou m wè zanmi OPC ap fè yon travay ekstraòdinè san achtèdfigi. Li manyen dè dosye kòrèk. E mèt Renan Edouvil, m bay yon kout chapo. Ou wè se pou yon flatè, ou wè se pou yon moun k ap pale pou fè prezidan Jovenel plezi, ou wè l fa fè l kòrèkteman. Lè pou l denonse l denonse, lè pou l pase dè enstriksyon nan limit li an, li fè l. Se sa nou mande chak moun. Pran responsablite w. Afè kounya pou se pitit pa m fin peye yon ane lekòl byen chè. Konprann? Tout bagay te nan bengon non nèg, tout nèg te konnen kouman lavi a ye bagay, pou al peye yon lekòl pou pitit ou, epi pou lè wap twomatize pitit mwen andan lekòl, wap vin voye wòch sou pretèks, kisa m gen, kisa m gen pou wè avèk pwofesè w ki pa vin fè kou pou ou? Sa m gen pou m wè a sa? Ou pa gen kote pou ale? Ou pa konn kote, kote pou wap pou al jwenn minis edikasyon nasyonal lan, pou al fè mesaj wap pase? Se nan lekòl prive m nan pou w vini pou wap vin boule, pou w vin ap voye wòch? Sa se du vagabondage. E toutan pa gen moun ki pran angajman pou denonse jan de vagabondaj sa yo nan sosyete an, nou pa gen okenn kote ke nou prale. Se pou direksyon Kanado fè yon relve, fè yon reponjij de pè, yon konsta, epi fè kalkile, kalkile pèt yo, voye l bay OPC, ekri yon lèt mande sekou avèk OPC, paske nou rive nan yon kafou la jodi a, nou tout pa ka kite peyi a. Mwen me sak fè ke ou wè malgre kav mwen fini bagay ou wè ou wè m antre nan batay rèd rèd paske m son nèg k alèji avèk tè etranjè a si m te ka pati maten m tounen aprè midi se sa m tap fè m kwè m kwè si m pa premye jounalis isi a k gen Schengen ki gen m kwè 33 peyi Ewòp pou m ale kote m gentan gen bagay serye m pou m okipe donk m m nou rive nan yon kafou jodi an èske nou ka pran yon timoun. San l pa gen papye legal, poutèt jan peyi ye, pou nou di nou pral voye l al jwenn yon matant, al jwenn yon tonton Nouyòk, Miyami, al mare pye moun. Li pa gen papye. Men fò sa yon lekòl pou m met pitit mwen la kòrèkteman. Alò m fin riske Matisan m pase, m fin riske Belè oubyen Dèlma 2 m pase a pitit mwen m mete l lekòl, epi pandan m nan travay la, pou m tande baryè lekòl li kraze, wòch ap voye sou lekòl li. Alò nou ka tolere yon bagay konsa? Nou ka tolere yon demagoji konsa? Donk. Direktè men sa pou w fè. Pa gen pale anpil. Pa gen pale anpil. Fè bilan pèt ou yo. Ekri OPC. E kèk òganizasyon w santi vre k ap defann dwa moun. Pase mwen menm, m pa m pa di w men sa k ap defann dwa moun yo vre. Pase bagay yo mele. Marengwen ap vole. Bagay yo melanje nan men nou. Epi, ekri yo. Si yo vle akonpaye w, yo akonpaye w. Epi, voye bilan bay minis edikasyon nasyonal la. Pou repare dega. pitit li yo fè sou ou paske se lik pou te peye pwofesè pou al travay pou yo li te di lap peye yo li te di pa gon pwofesè kap kab gon goud nan men yo e leta pap dwe yon goud sil peye pwofesè yo pa vin travay pou yo sanksyone vakabon yo sanksyone vakabon yo e kounya m wè pifò ladan yo se nan manifestasyon m wè yo lage kò yo. Yo yo gen kou nan men yo, yo gen chè lise nan men yo, yo gen kòb leta y ap touche, epi ch tout kote k gon manifestasyon se yo ou wè. Ki lè n gen kou tan pou n al fè kou pou timoun? E non sèlman yo nan manifestasyon, e bagay la terib. Tout emisyon, analiz yo, kote moun ap rele poze kesyon, se yo. Mande ki lè pwofesè sa yo finalman yo vrèman bay timoun yo yon ti afeksyon nan sal klas. Donk kounye a, sanksyone pou yo repare nou, Epi lè leta fin repare nou, leta a li menm menm menm la konnen kouman pou l fè paske an bon kreyòl chen an gen mèt, jwenn ak mèt chen yo. Fòk nou di yon lòt bò anpil elèv lekòl piblik nan kapital la te nan lari Pòtoprens yè pou kontinye egzije prezans pwofesè nan sal klas yo. Pwotestatè yo denonse konpòtman sèten pwofesè ki refize mete pwent pye yo nan sal klas yo nan yon moman kote dat ki te prevwa pou dewoulman ofisyèl yo ap pwoche. Donk te gen anpil deblozay ki fèt, deblozay ke nou menm n ap denonse kòrèkteman. Paske li pa posib, paske yon paran ki sot viv de moman estrèmeman difisil avèk pitit li lakay li, e otorite yo te gen kont tan devan yo. M t ap tande minis ledikasyon nasyonal lan, Pierre Josué Agénor Cadet, ki te de pasaj prèske a pwoksimite bò lakay mwen, ki te bay yon entèvyou avèk de jounalis radyo men kontre nan Tigwav. E pou m pou m pou m pou m raple m sa l te di, l te di ke pou ouvèti lekòl lan pap gen yon grenn pwofesè ke leta ap dwe yon goud e tout moun ki te gen lèt nan men yo etsetera y ap rezoud sa definitivman. Epi jounen jodi an timoun pran lari poutèt yo pa jwenn pwofesè. Lè nou pa jwenn pwofesè kisa pitit pa m, pitit Guerrier, pitit Pierre Renel gen ak nou? Se vre ke nou nan lekòl leta, lekòl nasyonal, nou nan lekòl lise, se pa yon movè bagay, c'est une bonne chose. Paske mwen menm se la m te ye, m pa konn si Pierre Renel te fon yon ti tan nan lise tou, ou menm Guerrier, ou fon eksperyans lise? Penchina. Donk, anpil moun nan sosyete a jodi a, anpil nèg ki rive minis, yo te pase nan lise tou. Donk nou pa gen oken pwoblèm avèk moun ki mete pitit ou nan lise. Men donk. Lè mwen menm mwen m fè efò, pou yon rezon ou pou yon lòt, m chwazi met pitit mwen nan yon lekòl pou l pa nan tèt chaje, pwoblèm, traka toutan avèk lòt kanmarad, epi pou m tande yon gwoup vini devan lekòl sa a, pou ap twomatize l anndan, pou ap voye wòch, pou kraze baryè. Gen de kote m tande nèg yo menm fè tantativ pou te mete dife. Gen paran k nan travay yo k boulvèse. M ap pale avèk on dam pandan m te fè on kout tèt al wè de twa zanmi ke m pa wè lontan nan AAN yè, ki di m lè l kite kès la, sekretè l ye, lè l kite l pa konnen paske l fin mennen pitit li lekòl epi on sms vin jwenn li, li tande men baryè lekòl la vide, anprann?